Mezanmi widiana trete fednaelle de lougarou de manman pwazon. Pou kote widiana soti pou skandal ki fèt sou widiana epi se la widiana foure tèt li janm di nou an nan moman map pale avèk nou la widiana fè pati de JS sa vle di Widiana pa aktris ankò pou janm wè lap konpòtel sou entènèt lan widiana se fanatik li ye kounya m pa di moun pa felisite moun ok tout zen sa ki eklate a se aprè ke widiana li menm li fè yon pòs sou instagram li kote lap felisite Ricardo Nelson nan pòs sa nou wè widiana kap danse sou mizik Jenny Queen lan. M pa gen pwoblèm avèk sa. Se sa ki ekri nan deskripsyon videyo sa ki bay anpil pwoblèm. Kote ke Widiana li menm li di madanm mesye a fè mizik li an bèt. Love sa Jenny Queen. Domine yo. Bebe madanm nèg Hollywood la. Ricardo Nelson. Wap merite pou chita bo kote l ak robo kap trennen atè. Sa rele pasyans avèl wap jwenn trip foumi. Se sa Widiana li menm li te ekri nan deskripsyon video ke li menm li te poste sou Instagram li. Ricardo Nelson te reponn avèk anpil lanmou. Ok men fedlame yo menm yo kòmante sa deranje yo pou jan widiana ekri sa l ekri a se kòmsi lap voye yon pwen fedlame yo menm yo pat kenbe dlo nan bouch yo yo kòmanse di betiz yo kòmanse denigre widiana e fednaelle vin fè yon pòs se la a zen an pral eklate nèt gade video a jis nan fen pou w byen konprann.

Gen nivo ki pa pou mwen ankò. Gen kote nou pa dwe site non atis nou an ankò. Gen bagay y ap di ki pa dwe fè nou mal ankò. Fednaelle nou an atis nou an. Depase nivo sa yo. Fedlovers, Fedlame, Fednation aprann meprize, aprann jis gade epi di atis mwen an pa nan limit sa ankò ok se sa fednaelle te ekri e se sa ki pral fè zen an eklate nèt fednaelle te kontinye poul di mwen vle nou kwè nan fednaelle kote mwen ye jodia se pa la mwen te ye 2019 gen pwogrè ki fèt fòk genyen rayiman aprann inyore moun ki pa enpòtan ankò pou nou. Mwen renmen nou. Mezanmi se pòs sa Fednaelle fè sou stati Instagram li. Fednaelle fè konprann pou fanatik li yo sispann al drive anba pòs moun ki pa renmen l, anba pòs moun ki pa vo lapèn. Sa vle di Fednaelle reponn Widiana dirèkteman. Fò m di nou rezon ki fè Fednaelle reponn nan se paske fanatik li yo tonbe joure anba pòs sa. E gen anpil bagay ki di kote ke yo di Widiana se Miley kap tiye vè nan vant li Sendomeng. Ebyen jan Widiana vin reponn nan li fè konprann se Fednaelle ki fè pòs sa oubyen ki fè kòmantè sa anba pòs li an. Ou konprann? Paske jan Widiana reponn lan li pale avèk Fednaelle dirèkteman. Sa mwen menm m pa konprann li. M pa konprann sa. Poukisa se Fed Daniel li pale avèl direkteman? Ta sanble sa se yon verite ke l ye, li pran lari, oubyen tou, bon m pa konnen poukisa Widiana li menm li reponn Fed Daniel direkteman, poutan se yon fanatik ki ekri koze sa anba pòs Widiana a. Widiana di konsa, Ebyen, Miley konn touye vè nan vant ou tou, Sharony, mwen pa.

Mwen wè m pa wè nou epi nou menm nou wè m. Poukisa jan m fè kòmsi m pa wè yo a, yo pa ka fè kòmsi yo pa wè m tou? Ala de krèk. Mwen wè m poste strong non fache. Nou pa plase pou n di m sa pou m fè ankò. Mwen pa timoun ki ret ak pyès moun. Moun pa tag mwen nan kaka nou. Paske menm Miley pa ka di wi Diana konn vin mande l jan li bo yon kontra pou promote li an se de mèm depi wap chèche m tonnè boule m wap jwenn mwen sòfè m yo pa sifi toujou manman lougawou waww men koze a tout sa w fè yo panse m pa konnen e w pap janm ka met do m atè story kaka wap toujou ka mete pou jape ak tout fanatik ou yo aprè anyen ankò wè la li di fednaelle se story. E tenten l ap toujou ka poste men l pap janm ka manyen l. Sa vle di Widiana fè konprann li te nan yon anpriz jan l di a li di fed dèyè l pa ka fè l mal ankò ou konprann paske zye l kale li di fedna yè l manman lougawou kounye a m lib m ka fè sa m vle ou pa ka manyen m sof ke w ap ka toujou fè vye pòs sou instagram epi anyen ankò. Mezanmi bagay la vreman grav janm di an pou kote widiana soti mezanmi m pa di m pa di pa felisite m pa di pa felisite moun men rive nan dimansyon sa li pa fè bèl e sak fèm pi mal la ankò mennaj li ap ap li apiyel mennaj widiana apiyel banm montre nou yon kòmantè ke misye fè anba post widiana gade. Li di, Oh, ou di m w al Dubai bebe. Kote m wè w lan pa Dubai non. Ou konprann? Gad on pwen l tire. Yo, men, sa pa fè sans. M pa di, ou di nan, ou di nan ka toujou nan pale anpil sou entènèt lan, men ou menm antanke gason ou gen on jan pou w ye. Kot sa a la pou w ap e sipòte a la pou w ap di koze sa a ou menm pou w ap mete e lwil nan dife a la. Ou konprann? M pa apresye sa. Widiana te kontinye. Wè la sa pa anyen. Se la a Widiana gaye nèt. Li lage nan kò Fednaelle. Manman pwazon. Si moun pa ka wè vrè vizaj ou paske ou pete je yo, manman malfektè, ou gen pou vole lougawou gwo midi. E yo gen pou yo fè w vole lougawou gwo midi pou gen pwòp papa pitit ou pou gen hèn pou li pou siksè. Waww e kokorat parèy ou ki pou kontinye mache anba zòd ou widiana pap janm k konsa ankò manipulatrice ou paka manipulem ankò esak fèm poste strong ou tou soti pou ta manjem nan manman lougawou ou pran pòz ou renmen moun esak pa abitye avèw ki pou pran nan fab ou yo merd. Mezanmi ou konnen lè yon moun ap konsantre ap rive yon lè lap pete kanmenm pa egzanp ou ka toujou gen yon pwoblèm ou pa janm pataje sa avèk moun ou sil kenbe bal ou ofon men lè pwoblèm lan twòp nan anndanw lap pete kanmenm sa vle di lap soti wap rete ou eksploze. Ebyen se sak rive la. Ou diyan lap fè yon pòs, kòmantè kòmanse jayi anba pòs sa, e Widiane li menm li tou pwofite okazyon pou l di tout sa l panse, tout sa l te anvi di. Li fè konprann ke Fednaelle pa janm montre vrè vizaj li sou entènèt lan. Ou konprann? Li di kan menm yon lè ap rive moun ava konnen vrè vizaj Fednaelle. Widiana kontinye pou l di. Pwazon bon pou egri wi mwen raple nou sa si nou bliye jis bwase pwazon rat nan yon ti dlo bwèl ak tout fanatik ou yo kap mache joure anba tout pòs moun epi pliye Ricardo nèg Hollywood la Jenny madan mesye a ouvè kòw bòn nuit ou konprann ou di anafè konprann ke Fednel se yon egri ke li ye li di. Pwazon bon pou moun ki egri. Ou konprann? Nan tout pòs, nan e Widiana fè sou stati l, li montre w l ap pale avèk Fednaelle dirèkteman. Ou konprann? Sa vle di Widiana fè konprann li pa ret avèk kenn moun, li pale avèk Fednaelle dirèkteman. Mezanmi, ekri nan espas kòmantè a, di kisa w panse de sa k ap pase a la. Èske Widiana gen rezon pou li aji konsa? E ou byen l pa gen rezon. Ou konprann? Eske Roudiana gentan santi li geri de sa k sot pase a la paske l te pran yon poz li pa parèt? E byen Roudiana nik parèt, premye sa l fè se yon zen li eklate sou nèt lan. Moun pa ka di sa se bòz li ye. Sa pa bòz paske sa enplike de moun ki opoze. Li pa ka bòz ankò. Ok. Westerlie nou konnen ki toujou ap sipòte Jenny Queen, Ricardo Nelson, li menm li pat rete nan silans li, li te reyaji, li di, Foulay jete Strong sou YouTube, konesans li mete l Hollywood. Sèl sa m konnen, Hollywood pa YouTube, evite konfonn bagay yo, kite Ricardo Nelson trending sou rezo a toujou. Humm. Ou konprann? Ricardo tonbe sou YouTube ebyen Hollywood ranmasel se sa Rusterlie di. Gen lòt atis ankò ki te reyaji tankou Shama, li menm li di si nivo a leve ou pa dwe nan reponn moun kè yo grenn menm jan ak pwèl yo. On ti blag m te pase bay wi, m pa nan afè moun papa m ale. Ebyen se sa Shama li menm li di, li fè konprann. Si Fednaelle di nivo l monte e pa tout moun pou l reponn. Brèf mezanmi se konsa zen an ye se yon zen e m pa kwè ke l ap fini konsa non. Fednaelle ka pa reponn ankò men Widiana li menm ki se yon jès kounya l ap toujou bay Fednaelle ti frap li. Ebyen nou menm nou la tout ti detay nèt n ap toujou pote l pou ou. Brèf si w te renmen videyo sa kite yon like pou nou e pataje videyo a. Ou konprann, voye li ka bay yon zanmi w, yon fanmi w ki renmen sinema pou li menm pou l kapab toujou enfòme l de tout sa k ap pase anndan sinema a. Pa bliye abòne avèk nou, di sa w renmen, di sa w pa renmen ou sou chanèl Bikini Wi Audio, sou paj Facebook Bikini Wi Audio. Tchaw tchaw n ap wè nan yon lòt videyo.